Bilolo Kongo ap di tout moun ayibobo e l ap prezante nou dezyèm kapsul sou lè zorèr de la Bib. N ap mande tout frèzesè ouvri Bib yo nan Jenèz 6, vèsè 6, Letènèl se repanti davwa fè lòm sur latè e il fut aflije an son kèr. Kesyon pou n poze tèt nou, kòman yon Dye ka fè repanti? Kòman yon Dye ka fè aflije nan kè l? Èske yon espri ka gen kè? Èske yon espri ka tris? Non. Si nou di ke Letènèl dezame son espri, li envizib, yo pa janm wè l, kòman l fè gen kè? Koman l fè tris. Donk nou deja wè ke Dye sa li gen de santiman imen. Donk son Dye ki te kreye par de zòm. Paske Bondye sa se tankou yon moun li ye. Yon Dye aflije, yon Dye gen regrè, e li tris nan kè l. Yo di nou ke Letènèl è kolerik, il è lant a la kolè e rich an bonte. Koman yon Dye ka fè an kòlè? La kolè Se santiman imen, se moun ki konn an kòlè. Li di w ankò, je suis un Dieu jaloux. Kòman yon Dye ka fè jalou? Eksplike m pou m konprann kòman yon Dye ka fè jalou. Tout sa yo se santiman moun, yo pa ka santiman yon Dye ki a fè le syèl e la tè, ki è kreyatè de linivè. Yon lòt bagay ankò ki enteresan nan Bib la, lè Bondye di, Je chaske devan vou lè Amoreyyen, lè Jebizyen, lè Kananeyen, Et je vous donnerai leur pays en héritage, en héritage à Israël, mon serviteur. Donk, yon Dye ki fè latè e tout sa ki ladan l, pou l bay yon pèp yon tè, li oblije chase moun ki te sou yon tè deja. Mezanmi, ann reflechi pou yon fwa, ann itilize sèvèl nou. Yo deja di w latè e tout s kèl ranfèm apatyen a Dye e menm Dye sa ap chase moun pou l ba yo. Tè. Poukisa Bondye ki konn fè mirak pa t ka fè yon tè soti nan lanmè pou l te bay pèp sa swadizan li rele l lepèp eli? E kòman w santi w lè ou di ke Dye kreye tout moun epi pami toutes les créatures de la terre Bondye chwazi yon pèp ki pou pèp eli l o detriman de tout lòt pèp ki sou latè? Poukisa tout Pwofèt ki nan Bib la soti nan yon sèl zòn, Azi Minè e Lapalestin. Ou pa janm poze tèt ou kesyon sa a? Poukisa tout sa ki gen rapò avèk Bib la se pou lepèp Dizrayèl? Li pa janm pou lepèp du Japon, li pa janm pou lepèp de Lachin, li pa janm pou lepèp de Lend. Se yon sèl pèp ke Bondye chwazi nan Bib la. Se li l bay kòmandman e li pa janm bay lòt pèp kòmandman. Poukisa? Donk, Labib s on zouti de manipilasyon mantal. S on zouti ki pwone lasipremasi blanch. Son zouti de dominasyon. Yo ba w yon labib pou yo fè w dòmi. E yo di w kareman ke Dye sè chwazi yon pèp elu. Depi w nan chwazi pèp elu, sa vle di ke son sipremasi. Se pèp sa ki gen dwa egzèse otorite l sou lèzot pèp de latè. E apati de otorite sa, ki sa l vin fè? Lè w ap lapriyè, ou site non Dye sa. Ou di, Le Dye d'Izrayèl.

Ou bay Bondye w la yon siyati, ou rele l le Dieu d'Israël, epi w bliye tous les autres peuples de la terre. E a partir de sa, ou vin di m ke Dye pa w la inivèsèl, men ou toujou bliye ke Dye sa li soti nan yon sèl ti zòn, e li te revele l avèk yon sèl pèp an patikilye, li pa t janm revele l aux autres peuples de la terre. Donk eksplike m, eksplike m ki tip de Bondye sa ye? Eksplikem ki tip de Bondye sa ye lè Bondye a chwazi yon grenn pèp o detrimwen de tou lè zot pèp de la tè li imilye yo li abandone yo e lap chase dè moun ki te etabli non zòn poul bay avèk yon pèp ke swadizan li chwazi la bib fòw paka reflechi. Labib fè w asepte sa w pa ta dwe asepte, e Labib fè w tounen yon enbesil ere. Ou asepte an plen venteyinyèm syèk ke yo ap rele w lè pov ann espri. Ou pa janm poze tèt ou an kesyon pou mande tèt ou kisa yon pov ann espri ye. Sa pa enterese w. Sa pa enterese w! Paske yo di w Ou son pov an espri, ou pa konprann. Donk li lè li tan pou konprann sa kisa yon pov an espri ye. Yon pov an espri son moun ki sòt, ki enbesil, ki pa ka gen kapasite pou analize. Donk li lè li tan pou ouvri sèvèl ou, pou limen sèvèl ou, pou wè ke bib sa pa pou ou. Pou wè ke bib sa pa pou ou. Paske nèg la li chwazi pèp li, li rele l, le pèp d'Israël, le pèp élu. Li chwazi Pèp sa a, e se li menm ki vin pote bòn nouvèl ba ou. Donk, pèp sa a pa ta ka ret avèk dye pa l. Ou toujou pa janm konnen ke se esklavaj ki fè w kretyen. Donk, se sa ki rele les horreurs de la Bible. N ap ensite w aprann reflechi. E lè w reflechi, w a wè nan ki katchouboumbo w ye. Donk, yon dye ki gen kè. An gyèt ki Dye l ye menn? Donk ou pa janm poze tèt ou kesyon kòman fè ke yon Dye ka aflije nan kè l? Si yon Dye omnipotan, omnisyan, omniprezan sa vle di ke li wè dan le futur, li wè tout bagay. Donk sak pase Dye pa w la la? M pa konnen. Lè w sou sa wa di m ayibobo pou ou.